Hello mes amours kòman nou ye se zanmi w Makentia ki vini sou chanèl lan pou vin pote yon video pou nou m sonje ke m te fè yon video de sa men sanbleretil nou poko konprann nou poko konprann de sa de biznis mwen te pale a ebyen m pase sou chanèl lan pou m vin retounen pale nou de menm biznis sa ankò ki rele Inode. Ebyen Inonde a se yon biznis ki chita kò l Brezil, kote ke li gen anviwon 30 an depi li Brezil, depi li sou tèritwa a. Ebyen biznis sa fè anpil aktyalite nan Brezil, kote ke li Pewou, Kolonbi, Ekwatè, Meksik, li deja nan peyi sa yo. Trè byento li gen pou l rive Chili. Ebyen biznis sa yo vann pwodwi kosmetik, bon jan pwodwi natirèl bon pwodwi. Yo vann pwodwi kosmetik. Gen anviwon 600 pwodwi nan konpayi an. Kèlkeswa kote w ye nan Brezil, w ap jwenn yon biwo ki tou pre w pou al pran pwodwi pa w la. Ebyen pwodwi sa yo, yo bay yo a 50 pousan diskont. Pa egzanp, si yon pafim ta vann 200 reais, ebyen yo ba ou l pou 100 reais.

Ou kapab Ekri nou anba videyo a kite yon kòmantè pou nou anba videyo a nap ede w fè enskripsyon ou an trè fasil Lòt avantaj ankò ki genyen nan biwo a nan konpayi an se lè ke wap fè envitasyon pou lè wap fè envitasyon ou vin fè pwen. e wap vin pran grad nan konpayi an kote ke wap touche chak 15 paske konpayi an peye chak 15 nan mwa a si ke ou ta renmen fè pati konpayi a genyen 3 nivo nan konpayi a premye nivo a yo se 500 reais dezyèm nivo a se 1200 reais twazyèm nivo a se 2300 reais men pa anpil ankò vrèman. Tango nivo ki se 2300 reais lan si ou ta pranl lan kote map pale avèw la la pou rive 15 desanm pou rive 10 desanm ebyen si ou pran ni si ou pran nivo 2300 reais lan wap fè 1800 pwen ou bezwen 2000 pwen pou pran nivo nan konpayi a pou al touche 15 kap vini.

Map ede nou, map moutre nou koman pou nou fè. Tankou m di nou an, se 2 fason fè kòb nan biznis lan. Ou fè kòb nan vann pwodwi e ou fè kòb tou nan envitasyon. Lè w ap envite moun antre dèyè w, sa pèmèt ou fè kòb. Eske nou konprann? Pa rete chita lakay nou. Si nou pa al nan travay tou, nou kapab kreye yon ti mwayen, fè yon ti sakrifis nan ti kòb mari nou ap antre a, sanble yon ti kòb, fè l rive 500 reais omwen pou pi piti, pou nou kapab antre nan konpayi a, pou nou kapab fè ti kòb nou tou. Pa sèlman ap rete tann e mari nou sèlman ki pou ban nou. Nou menm tou kreye ti aktivite pou nou kapab antre yon ti kòb lemwa tou, Kote ke lap ede nou, lap ede nou. Eske nou konprann? Si nou ta enterese, map kite nimewo mwen pou nou nan deskripsyon an, nou kapab kontakte m. Map ede nou fè enskripsyon an. Se pa sèlman Brezil konpayi a ye. Tankou m di nou an, li Meksik, li Ekwatè, li Kolonbi, li Pewou. Li genyen tou pou l rive Chili tou. Trè byento li genyen pou l rive Chili. Nou kapab fè envitasyon nou nan peyi sa yo si tout fwa n ta gen moun. Si tout fwa n ta gen moun, nou kapab fè envitasyon. Eske nou konprann? Gen anpil lòt sipriz nan konpayi a. Gen grad w ap rive, nan uityèm grad la ki se triple diamantch. Ebyen w ap kapab posede yon machin, y ap fè w kado yon machin. W ap kapab ale nan kwazyè, w ap kapab fè ti vizit Etazini. Men fòk ou travay nan konpayi a pou w pran grad sa yo pou w kapab benefisye avantaj sa yo mwen di w lan.